Sak pase nan batay la efektivman nan kwadèboukè nèg yap pete bal m gade ti video m wè ti video tou m wè polisye kouche atè m wè youn ap fè kouvèti pou lòt wi san pwoblèm san pwoblèm. Gen yon entèvansyon byen gen plizyè entèvansyon pnh la fè pou fè repliye nèg 400 mawozo paske se yo ki vin teworize popilasyon an. Lòt kan an, le camp de chen an, chen mechan, li se bandi tou. Depi w gen zam ilegal mèt la, w bandi w rele yo. Yo tout se bandi. Men kite m raple pou nou se 400 mawozo ki te vin atake yo. Nan entèvansyon sa a, pandan lapolis ap batay tout inite yo, Gon inite ki te la ki deplase e li al fè gaz. Map pale la de bri. Mwen lèm wè nèg bri yo nan lari a m panse yon bagay ap regle mwen menm. Tout moun wè yo nan lari a. M panse se bagay serye. Bri al fè gaz jiska prezan tande. Mentnan. E se menm inite sa yo n raple n vilaj ki te kouri soti avan pou yo te jisteman al nan cha a. E lè sa a, ou sonje gon polisye Boyd nou te wè tèt li kraze vilaj non apiye kòmsi sou jenou l? Nèg yo t ap mande si se bal misye pran m te di nou non. Se paske bri te nan w cha, nèg y ap kouri fè bak pou yo soti. Machin nan pat gen retwovizè. Polisye a te gen pozisyon an li te genyen an ajenou an, cha a frape tèt misye nan mi an. Tale bri menm pran sa menm pou bri pran kouri a pou yon kapasite. Bri a genlè alèz nan kouri a. Vilaj! Se paske bri t ap kouri soti fèbak li te kraze tèt polisye bòy la. Avan yè ankò nan 400 mawozo wap rale. Nèg yo di al fè gaz. Degaje n men sal fè gaz. Si tou pa gen gaz nan al fè gaz la nan fè gaz la lwen. Nou kap mache nan chèche gaz nou pa janm jwenn. M konprann sa. Ok. Tout moun ki konn swiv mwen ap wè de kisa m vle pale. Lè la polis marye bal a 400 mawozo. De fèt. Bon news Info. 400 mawozo yap pete bal ok. Fok bri a pa pran sa kom yon kapasite wi. Fwa komsi ou pa montre w alèz nan kouri a. Lè bal koumanse marye zanmi oditè ak 400 mawozo, nèg yo rive yon kote, Yo di tèt yo non. De fèt, 400 mawozo oblije fè bak. Ok. 400 mawozo oblije fè bak paske yo pa t ka reziste malgre gen yon polisye swat ki te pran 2 bal nan kas ki te nan tèt li a. Ok. Bon ou konnen genyen k pran bal, bal frape yo. Hein gen de nèg lè bal ta frape sou yo a konnen kèk kout manchèt yo ba yo, ou ba yo fè beng, yo pa yo pa okipe yo non. Humm. Men nan kounye a lòske yo rive la, e se sa a wi lapolis pa genyen an podyab. Lapolis pa gen materyèl, lapolis pa gen dokiman lojistik de manyè aske, oubyen materyèl lojistik, de manyè aske lòske l fin pran yon teritwa l fè 400 mawozo pran pran e pran rak. pou l chita, pou l etabli baz li la a pou l rete. Ok. Lòske ti mesye task fòs yo al kwaze bab pou bab avèk Chariot Casimir ki se ansyen, yon ansyen chèf, yon alyis su phtk, ok, e la a kout bal kontinye mare. Gon polisye k nan task fòs la, m pa ka site non l. Ok. Lòske yo rive la a, nèg ap pete bal. bagay yo koumanse mangonmen. Sa m ap di la a, m ap pale dosye pou konprann sous de finansman 400 mawozo a. M tande Lanmò San Jou, m di w m tande voice Lanmò San Jou a maten an, 12 minit 17 segond, m chita, m ap tande voice la. Misye di si nèg yo yonyon nan men yo deja, e lach yo ye si yo touye yonyon. Men si yo touye yonyon l ap touye plis ke 4 milyon moun li menm. Depi se bagay ki gen rach, kouto, manchèt, zam, depi bagay ki ka touye moun, l ap touye. Misye menm di l ap antre nan kamyonèt pou l touye moun. Bagay terib wi mèt la. Lòske w rive nan sitiyasyon sa a, ou vle gade sous de finansman. E an fonksyon de sa m di la a. Lòske w kòmanse konprann, w ap wè sou kote sous de finansman ye. Lòt la te di menm moun fou sezi. M pa kwè ou menm tou w pral sezi. Donk, desideman, gon ekip moun ki deside pou kenbe pouvwa. Gon ekip moun ki deside pou pran pouvwa pa lè zam. Se sou kout zam yo yo vle pran pouvwa. Zanmi oditè m ap raple w sa. Batay gang a gang lan. Premye objektif la se ke se yon batay teritoryal. Lòske batay la vin teritoryal, li vin politiko-ekonomik. Paske afòs ke w gen plis teritwa, yon kandida ap vini oubyen yon nèg ki ka pale avè w, k ap mande, k ap mande w bourad, k ap finanse w, l ap gen plis enterè. Frè m, di tèt ou poukisa zanmi oditè, yon nèg pa pè bay 10, 15, 20 mil dola ameriken a yon gwoup gang, alòske lapolis la la, nèg y ap travay a bout zong yo, yo pa peye taks, yo pa peye Leta a, de manyè aske Leta li menm ka envesti nan achte materyèl pou lapolis la. Sa se bagay legal. Malgre gen de nèg ki nan lapolis la tou ki sèvi de kouvèti pou nèg sa yo piske yo ba yo de avantaj. Yo ba yo privilejye antre yo. Men menm si se nou senk ki nan yon beyi, menm si se nou senk ki nan yon pwen fiks, menm si, bon, si nèg yo pran BLTS yo met veye makèt pou moun, e pa pa gen anyen yo p ap fè. Paske lòske sa yo rive, lè m wè yo, m, m, li deranje m. Li deranjem pwiske lèm di BLTS se Brigad de Lit Kont Trafik de Stipefyan epi m wèn li devan yon makèt ap veye pou mèt makèt la. Fò l deranje m. Lè w wè CIMO, ou wè Konpayi Dentèvansyon di Mentyen Dòd, epi w wè nèg yo ap travay bout zong yo, fò sa deranje w. Mwen di w sa deja, ou ka rive yon kafou, ou wè kat senk polisye, ou wè kat gwo zam long, ou mèt konn gen de ladan yo k pa bon. Sa m klè wi ladan l. Bon si yon nèg fout nèg sa yon kalòt mèt la nèg la gendwa pa ka fè anyen e bout fè a poul ta fout ou kout li pa li pa ka tire avèl li pa bon dezyèm bagay lè yo voye w dan de pwen yo voye w e kòman m te ka rele stasyon gonayiv yo voye w sou douya yo voye w bò antre vilaj la yo ba w 15 grenn katouch li sezi ou pa ka tire nenpòt jan non mèt la si w tire yo fò n di pou fò w vin di poukisa w te tire ok. Èske ou konprann sa m ap pale a? Èske ou konprann sa m ap pale a? Ok. Kounye a, lè ou rive la a, gen von sitiyasyon konsa. Wap di tèt ou ke Nou tou wè sous de finansman yo. Jodi a, si lanmò san jou an pozisyon de feblès, a entendre parler le chef san jou, ah mèt la fò bay nèg la grad li son chef kap pale. Lè wap tande lanmò san jou, ou rann ou kont ke l an pozisyon de feblès. Lè wap tande lanmò san jou, ou rann ou kont gon pè oubyen yon perèz menm si m te ka di l konsa,

Bon sa son pwoblèm toujou genyen nan lapolis la. Sèt kesyon de 2 gwoup gang ap batay, lapolis tap pran chal fè kouvèti pou yo. M pa dakò. Paske e nèg chyen mechan, e nèg 400 mawozo, tout se bandi. Donk si lapolis ap batay, wap touye yon 20 nan 400 mawozo, touye yon 20 nan chyen mechan tou. Men lapolis la tèlman fragmante, lapolis la tèlman divize, lapolis la tèlman gen pwoblèm, gen gang ladann. Ka gen 2 nèg mèt la ak non cha jodi a mèt la e chè e nèg chen an yo wi. Nan lòt jou, gon de twa nèg ki non on cha tou. Se lòt e nèg 400 yo wi. Donk sa vle di pwoblèm sa se de pwoblèm ke n merite rezoud anndan pnh la. Men sof ke m konnen. Gen de nèg la atè a la ki sou goumen vre. Mentnan, pa rapò avèk sa m ap di w, kesyon bri e brik kouri a, bon bri li menm toujou kouri. Kilès ki nan enstitisyon an? Lapolis, se pa vre? E moun? Lè nèg yo ap met bal laba a. Nèg y ap voltije. Ou di tèt ou, pwoblèm ensekirite a, li poko ap ka abòde. Li p ap abòde paske inite amerikèn yo, se yo ki gen gwo zam, alòske yo pa sou tèren konba a, yo pa sou tèren batay la. Rousseau Ezechiel. Lòske m di politik ap fèt, gon ekip nèg yo di m ki k ap pran fòmasyon la men e menm moun yo menm ankò k ap fè fòmasyon pou yo. Bon blag. Men kounye a lan politik kap fèt la kont inite anndan pnh la fòm mande koumanl ye? Paske nan fòmasyon yap fè yo, yo pa met udmo, yo pa met boy, yo pa met simo, alòske majorite oubyen m pa vle di tout paske m vle gon kite yon ti rezèv, majorite fòmasyon vin fè la, yo pa mete inite sa yo sou pretèks ke yap vyole dwa moun. E inite yo fè yo konprann ke menm si bandi ap touye moun, pa aji mal avèk yo se eseye arete l. Non, Elbe pa nan bagay konsa. Elbe pa bezwen bandi a arete non mèt la. Elbe bezwen bandi a nan sèkèy. Bon News di n sa deja. Info.
Elbe bezwen bandi a nan sèkèy. Donk, lòske yo di n pa vyole dwa moun, Loske yo di w inite sa yo yap bay pwoblèm. Mwen mte gen pwoblèm avèk, jeneralman m gen pwoblèm e pa avèk yon inite. Jeneralman m gen pwoblèm avèk polisye kap maltrete moun. M gen pwoblèm ak sa. Paske fò gon pwopòsyonalite. Lalwa di Depi ou fin metrize nèg la, ou pa gen dwa ba l kou ankò. Donk, lè m wè yon polisye minote w, oubyen l pran w l ap pran w nan kou mayo, ou sou yon beton l ap rale w la, li deranje m. Men lè m te wè youn Okap tou, k ap pran yon ti pitit nan yon labou, k ap fouye pye l nan labou pou l travèse ti pitit la, m di waw, sa se yon aksyon moun, fò w felisite l. M te wè yon polifwon tou, m te wè yon foto k ap sikile, nèg la ap leve yon bout sak chabon pou l ede pote yon moun deplase. Wi sa bon. M raple m tou te gen yon sou Dèlma nan yon manifestasyon gen dife k ap pran sou youn, se yon militè k ap vide l tiye l, ou di waw sa se de moun. De tout fason yo se moun. Men kounye a lòske ou di y ap vyole dwa moun, ou di se arete pou yo arete l, donk yo vin rann yo kont gen youn nan rezon k fè pa janm gen bon zam nan inite sa yo, se a bout zong yo, ut, mou ap travay si, mou ap travay bri, bon m pa met bri, bim, Beyi yo Beyi yo m dou Beyi yo pa nan jwèt ak moun e m pap ba w manti papa si w di ou rele 15 Beyi la epi w di Beyi mete bal a 400 Mawozo oubyen mete bal a Vilaj de Dye mete bal a Gran Ravin mete bal a Krisla mèt la y ap met bal wi donk non sèlman pa gen bon zam pa gen ankadreman tou men sa k pi mal la leta ayisyen mache nan lojik la tou tandiske se inite sa yo k pi konn batay nan sou teren an. Mèt la, ou mèt nan kèlkeswa inite ou ye, si w pa nan udmo boy la, ou poko konn teren batay la. Inite k nan atè a, k nan teren goumen, k ap pete bal avè w, k ap goumen avè w la, l rele boy. Sa w, li rele boy, li rele udmo.